Pa kite timoun yo monte chè a paske chè a se yon lye trè sen. Si w mache nan yon legliz, menm si w konvèti, piske w poko batize, ou toujou pa ka monte chè a. E menm si ou ta batize, gen de prensip si w pa ranpli yo, pwoblèm ankò pi rèd. Byenvini nan emisyon paw la wi ou non eske timoun paka monte chè legliz eske sim konvèti m poko batize mwen toujou paka monte chè legliz se yon seri de emisyon kap pase sou paj youtube sa ouvri zye w kretyen kap reponn avèk de sijè sosyo relijye jodia se de sa nou pral pale eske timoun paka monte chè legliz eske sim konvèti legliz la Poutèt m poko batize, mwen toujou pa ka monte se legliz la. Oubyen si m pèsevere legliz la epi m poko marye, pwoblèm ankò pi rèd. E kote bagay sa sòti? Gen anpil lidè relijye ki wè tanp nan Nouvo Testaman se menm bagay avèk tanp nan Ansyen Testaman an, piske tabènak la te genyen twa pati, oubyen tanp nan Ansyen Testaman te genyen twa pati. te genyen le pavi, te genyen le lye sen, te genyen le lye trè sen. E lye trè sen an menm, se yon sèl moun ki gen dwa rantre ladan l, se sakrifikatè a, e l te ka rantre ladan l yon sèl fwa pa ane. E menm yon sèl fwa pa ane a, fòk li te gen yon chèn nan pye li, Fòk yo te met yon klòch ladann lè li nan lye sa pou yo tande tout ti mouvman l ap fè, paske si l pa t ranpli tout fonksyon l te dwe ranpli yo anvan l rantre nan lye sa, l ap kadav. E depi yo pa tande bri ditou, sèke fyèl li pete. E legliz jounen jodi a wè se menm bagay sa. Anpil lidè yo wè legliz jounen jodia ou byen tanp ke ou menm wap adore a, mwen menm map adore a, yo wè se menm bagay avèk tanp nan ansyen testaman an. Yo wè lakou legliz la konsidere kòm le pavi, yo wè kote nou antre nou adore a konsidere kòm le lye sen, e yo wè chè a konsidere kòm le lye trè sen. Wi ou non, èske timoun pa ka monte chè legliz paske se lye trè sen li? Si m konvèti, poutèt m poko batize, chè a se lye trè sen, èske m pa ka monte? Men kisa chè legliz la menm ye? Chè a, mwen konnen se yon espas yo mete apa kote ke moun ki gen prizde pawòl la, tout moun ka wè l. Lye sa depi w wè moun nan la, tout moun, e sa fè yo pa mete l dèyè, yo mete l devan. Lè w chita, moun k ap dirije sèvis la, li vizib, tout moun ka wè entèl ap dirije sèvis la. Moun ki gen dwa alapawòl la, lè l ap preche oubyen lè l ap fè yon anons pase, yo fè yon ti monte l epi pou tout moun kapab wè se li menm ki gen prizde pawòl. Apre sa, se pa pou anyen ankò non. Se pa pou. Nan sans sa, nou kapab di non. Afè timoun pa ka monte chè Levi paske chè a se lye trè sen an, se pa vre. Paske Kris alakwa, lye trè sen ki te genyen, oubyen lye sen e lye trè sen, diferans sa ki te genyen nan Ansyen Testaman, Kris alakwa te retire diferans sa. Li te retire li, paske lè l bay kout rèl la epi l te li tout est accompli, lè sa Bib la di nou, rido ki te separe le lieu saint de le lieu très saint, rido a chire fòn an de. E piske l fòn an de, ni lieu très saint, ni lieu saint, ni le pavis, yo tout vin fè yon sèl. ou deyò, ou kapab wè sa k ap pase ni nan lye sen, ni nan lye trè sen. Sa vle di, tout vin fè yon sèl. Vin pa gen yon lye sen, yon lye trè sen, tout lye egal. E anndan legliz, pa gen yon pafè de lye sen e de lye trè sen. Sa m pa ka fè anndan legliz la, m pa ka fè l sou chè a tou. Sa m pa ka fè sou chè a, m pa ka fè l nenpòt kote. E an reyalite, tanp lan, se pa li legliz la. Se mwen ki legliz la. Legliz la se ou menm menm pèsonèl. Men se yon kote nou fè pou nou reyini pou nou adore Bondye an kominote. Sa vle di tanp lan pa gen yon lye ki pi sen ke lòt. Tout kote nan tanp lan sen. Se yon kote nou mete apa pou nou adore Bondye e kote sa a nou santifye l. Depi nou parèt la, nou konn sa nou vin fè. Menm jan lè w antre nan yon boutik ou konn sa w vin fè, Lè w antre nan yon makèt, ou konn sa w al fè, konsa tou depi w antre nan lye sa ki rele tanp lan, nou bay non legliz la, ou gentan konnen ki sa w vin fè. Men, pa gen afè moun ki sou chè a, li pi sen ke moun ki anba a. Oubyen moun ki gen priz lapawòl la, moun k ap dirije a, li pi agreyab, li siperyè nan yon sans espirityèl ke moun k ap tande li yo. Nan sans sa, nou kapab di, non se pa vre. Pa gen afè, se pase a ki chè e li ka monte chè, men moun ki poko batize a, li pa ka monte chè. Se pa paske w batize ki fè w sen. Se pa paske w konvèti ki fè w sen. Se pa paske ou marye ki fè w sen. Men se paske ou kwè nan Jezi Kris, nan sakrifis Kris la, ou konnen se li menm ki te lave w, ki pirifye w e ki rann ou agreyab devan je Bondye.

Se pa paske w fè anyen pou sa, men sèlman Bondye fè w gras pa lafwa ou genyen nan Jezi. E si w ap sove, se lafwa w nan Jezi ki sove w, men se pa paske ou siperyè lòt moun. Anndan legliz, pa dwe gen siperyorite, pa dwe gen enferyorite, ou wè entèl plis siperyè. Non, nou tout la se efò n ap fè. Sèlman chè a se yon senbòl ki di depi yon moun sou chè a, gen yon fonksyon l ap okipe anndan sèvis la. Sa vle di depi moun nan moute chè a li kapab domine piblik la men se pa paske depi moun nan sou chè a li tou sove. Nan yon lòt sans tou nou gendwa di wi timoun pa ta dwe moute chè, poukisa se paske lye sa yo se kote gen chè yo bare l, gen chè yo bare l mete bèl ti pòt ladan l, bèl ti bagay, dèfwa se kote sa yo yo mete anpil bagay sansib anndan legliz la. Se la w gen dwa jwenn kaye, se la w kapab jwenn mikwo, se la w kapab jwenn kèk bagay an vit, se la w kapab jwenn anpil ti bagay sansib jan m sot di a. E yo wè nan ka sa, si kite timoun ap pede monte chè a, li ka fè dega. Li ka lage mikwo atè, li ka kraze vit ki sou chè a, Li ka fè anpil bagay. Nan sans sa, yo di dega timoun koute chè. Men pou a fè, depi ou konvèti, menm si ou te konvèti, depi ou pa batize, ou pa ka moute chè a, m pa konn kote sa soti. Oubyen, menm si ou mache anndan legliz la, poutèt ou poko marye, oubyen gen yon bann prensip yo bay, depi ou pa, m pa konn kote sa soti. Ou menm si ou konnen l, ede m. Wi, m pa fin konnen. M admèt m pa fin konn tout bagay. nan sijè sa. Ou menm si w konnen, ede l. Di l, men poukisa menm si moun nan, selon Labib, menm si moun nan, paske men sa Bondye di, men sa Bondye, men sa Bondye di, men sa Labib di, men kòman, men kòman. Men mwen menm nan yon sans sosyal, mwen konnen, men poukisa ou kapab di timoun pa ka monte chè a pou evite li fè de dega sosyal sou chè a paske konn gen de bagay sansib, sou chè a. E si w gen plis bagay ou ka ranfòse, ou ka fè l pase atravè 2 kòmantè yo. Pa bliye, si w poko abòne, abòne, pataje l ak yon zanmi, pataje l ak yon fanmi, epi konsa nou kapab grandi ansanm nan yon deba spirityèl ki stab.